Nan yon relasyon se pa sèlman gason an ki dwe bay madanm ni kado ki dwe fè madanm ni sipriz men fi a osi l sipoze bay maril kado fè maril sipriz jodia se jou pou m fè marim sipriz mwen pral bay marim kado mwen di cheri ann al ansanm avèm mal gade yon bagay yon zanmi m gen pou vann se pa vre se yon modpas mwen itilize son fason pou l pa konn sa map regle an epi li dim a ou pa janm pap achte rizib m di a ann al ansanm avèm se pa nenpòt bagay la li relem li dim ebyen prank li a pou kapab kondwi paske m pa santi m anfòm. La mwen pran kle a, m pral ansanm avè mari m m al bay mari m sipriz, men li menm li pa konnen l panse se yon bagay yon zanmi ap vann, m pral achte vrèman vre. Epi la mwen pral kondwi. So m pa renmen lè se mwen menm k al kondwi guys, m pi renmen lè m ansanm avè mari m li kondwi, paske lè se li menm ki kondwi, mwen jwenn plis tan pou m kapab fè ti videyo, m fè tout sa m gen pou m fè. La se mwen menm a mari m. Lap banm love ti bizou ap tonbe hein m renmen w anpil chérie m renmen w anpil anpil la nou kòmanse derape nap kite lakay la pou n ale vè andwa kote map mennen l lan paske se yon bagay mwen te òdè pou li men mwen pat itilize adrès lakay la mwen te itilize yon lòt adrès si m te itilize adrès lakay la li te gen dwa jwenn bagay la li te gen dwa wè l e m pat vle sa mwen te chanje adrès lan pou yo mete livrezon an yon lòt andwa epi Mwen di l ann ale. Pou mwen menm, m ap mennen l nan andwa kote m pral bay sipriz lan, men pou li menm, m ap mennen l al gade bagay. An pasan, m te tou pwofite remèt kèk kado mwen t achte pou detwa ti zanmi m. Pandan m ap sot remèt kado yo, m pral nan machin nan, m ap gade telefòn mwen, lè m gade m wè yo di livrezon an gen yon chanjman. Li pa gentan livre, m pa gentan bay mari m kado a. Mwen retounen lakay la tou fache, lè m rive devan pòt la m wè bwat sa, li di, pran l non, se pou ou li ye wi. Epi nou trennen bagay la m antre, lè m fin antre m ouvri bwat la yon pakèt ti brik planch, la se li menm ki kòmanse ap moute planch yo, aranje yo nan plas yo. So se yon tab televizyon li t achte pou mwen, men m pa t fin byen pran sans li, se lè bagay la fin monte, m tèlman kontan guys, heyy kòlè a tou pase, m kontan m tonbe danse. Ti tab ou wè la ki akote l la, Lap bay la se mwen ki t achte l m pat menm renmen l nèg la chanje vi m hehey men sa l t achte pou mwen an olye m bay mari m sipriz se li k banm kado e li k banm sipriz nan plas sipriz pa m nan mari m wap banm yon bèl ti tab li vin avèk heat ou kapab mete chofaj nan kay lan limyè de a kote li trè bèl guys ou kapab wè epi m di humm m paka kite l pase 25 desanm konsa. Nèg la paka chanje vim update vim konsa epi mwen mpral kite li pase 25 desanm jan fay ke fay non mpran dlo cho mpran materyèl mwen met pye marim metel nan salon an epi mkomanse clean pye marim la e mwen menm kap graje pye marim ou konprann pwopte pye marim fè ti po pla pye fen chanje pye la ou konprann pase nèg la update vim li update santimanm oo li metem nan lòt vi mwen menm osi msipoze fè de menm hein. A quoi bon? Sow m sorry chérie m pa gentan fè w surprise lan, m pa gentan remèt ou kaldo an, men m promèt ou madanm ou ap ba w surprise dakò? Madanm ou ap ba w surprise paske ou banm twòp surprise mwen menm fòm fòm